Fèv remotè. Selon sa yo fè konnen, il semblerait que se DIE ki tuye prezidan. Ok? Il semblerait, jiska prezan, ke se DIE ki tuye prezidan. Paske avyon ki vin chèche prezidan an, nèg yo te nan ayopò a, a minui, vin chèche prezidan. Ok? Prezidan genlè pa dakò pou l ni ale, pou nèg yo ni arete l, nèg yo pa gen chwa, nèg yo egzekite l. Se yon savann li ye. Men il sans blure chèn de televizyon entènasyonal ke n fèk ap gade la pa ki non mal travay sans blure ke prezidan egzekite pa les agents de la DIE ok sa vle di ke efektivman te gen 2 avyon. Plizyè moun ki te anndan, daprè sous fyab ki vin jwenn mwen, Jovenel Moïse mouri an Europe. Misye mouri sou 2 pye l, li pa mouri sou jenou l. Misye mouri an Desalin, misye mouri an ewo, misye mouri an gason vanyan, misye mouri an gason solid, misye mouri an gasan kanson. Jiska dènye soupi misye. Yo pat vini pou te tiye misye. Yo te vini pou bay misye siyen pou l admèt ke l prale. Prezidan an di l pap siyen. Madanm li di l siyen. Li di l pap siyen. Etan done Martine Moïse aktyèlman la li pa nan pozisyon pou l pale avè nou paske si je ne me trompe m kwè aktyèlman la li an Florid l ap pran swen nesesè m espere yon jou kou jodi an li mèt se ta jou pou jou dat pou dat e m pa ta renmen anyen rive l e n ap mande pou entènasyonal la. Etazini pou n ba li tout swen nesesè paske gen bagay pou pèp ayisyen konnen yo. Fòk Martine Moise li menm ap eksplike nou kòman sa te pase. M ta swete pyès moun pa al chache fè pyès tenten, bon dayè li nan gran peyi tou bon, bon n ap swiv. Yo bay prezidan an plim nan pou l ekri, pou l siyen depa li. Pou l siyen, pou l di. Yo tou, yo tou met pawòl nan bouch li, yo tou fè lèt la, yo tou di sa pou l di, yo jis di misye siyen la. Lè misye li lèt la, li wè ke, daprè enfòmasyon sous fyab ki vin jwenn sal nouvèl mwen, yo fè konnen ke, lè misye li, li wè ke se, son koudeta yo vin ba li, Pou l remèt demisyon l pou l ale, misye di l pap siyen. Premye katouch prezidan an pral pran se nan je l. Dezyèm katouch prezidan an pral pran se nan je l. Powèt ki pat vle siyen an, yo kase l. Lòt ponyèt ki tap pare kou an, yo kase l. Sela vle di prezidan an mouri 2 fwa. Yo kase ponyèt li, yo pete 2 zye l. Enfòmasyon a tout po, a tout ma, a tout grenn. Yo kase 2 ponyèt prezidan Jovenel Moïse, epi yo pete 2 je nan tèt li.
Poukisa nou pat pè katran epi nou pè ti ane a konsa hein yon ti rès manda se sak deranje nou mesye mesye fòn pa bliye map pale avèk nou oligak kòwonpi nan peyi sa sonje nan kanpay mwen sa mte di Mwen te di o kòmansman eta lapawòl, lapawòl ete avèk Dye, e lapawòl etè Dye. Jodi a, m deside pou m kòmanse pale a pèp mwen ankò pase se yo ki te ban m pouvwa. M gon grenn bòs, men l kanpe devan m nan, pèp ayisyen an. Si w menm, ou ta gen lide pou vin bòs pa m, Al mete w nan mitan pèp la. Ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a koke nan gòj ou a li pa gen bòs li gon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a sistèm peze souse sa a ke n konstwi a se sistèm sa a se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay, e fò m di nou sa ak sa yo sèvi tou wi, yo fè tout sa yo ap fè a, se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola. Sou zafè gaz la mesye, ban m fè yon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje sonje lè w te rele m nan telefòn, m deside pale avè w maten an, oligak kowonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. Lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa, gen senkantan prezidan depi bagay la ap fèt konsa, m di w gen senkantan depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. O w te tèlman pè! Ou te tèlman pè! Lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye. Men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan grato w la, Sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl pase si l grate w, wè kote k pa, lè w grate kote k pa grate w, sa l fè? Enben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou w rete trankil avèk li, Pita ka pi tris. Paske pèp sa a, lè l pran desizyon, li ban m pouvwa. Mwen fè katran si nou suiv m pa pèsekite pèsonn. Men sa m fè yo m konnen yo fè mal. Kontra ke m koupe yo. Zye pèp sa. Eskize wi mesye.
Eskize wi. Donk le kou de Jovenel. Pa pral pèsonn pral dim son konplo nasyonal non mesye son konplo entènasyonal ok on chèn de televizyon entènasyonal jak al sou tout chèn televizyon entènasyonal yo ok pou nèg pa dim ap fè vwe moute selon sa yo fè konnen il semblerait ke se DIE ki tuye prezidan ok il semblerait jiska prezan ke se DIE ki tuye prezidan paske avyon ki vin chèche prezidan nèg yo te nan. ayopò a a minwi vin chèche prezidan ok prezidan genlè pa dakò poul ni ale pou nèg yo ni aretel nèg yo pa gen chwa nèg yo egzekitel. Se yon savann li ye men il san blure chèn de televizyon entènasyonal ke m fèk ap gade la pase m nan yon ti mal travay san blure ke prezidan egzekite pa les agents de la DIA ok. Sa vle di ke efektivman te gen 2 avyon ki sou pis la. Ou pa ka di m 2 avyon rantre pou vin pran on prezidan, asasinen on prezidan, ke pa gen pèsòn ki gentan konnen ke prezidan genyen mèsenè sa yo t antre. Li te fè 7 mèsenè pa al antre an sekrè, pou n ap pou nèg yo ta rantre, nèg yo moute nan machin, al moute al kay prezidan, e machin nèg yo make DIE, e nèg yo monte ak 7 plak ofisye e diplomatik. Ok machin ki antre a kay prezidan yo 7 nan machin sa yo gen plak diplomatik ladan yo epi machin yo yo make DEA konfime pa on chèn de televizyon entènasyonal m pa pral di voye moute jak al tcheke sa pou nèg yo al verifye ankò pou nèg yo al nan chèn de televizyon entènasyonal yo al di pase nan pou al travay pou nèg pa di map fè voye moute gen 7 plak diplomatik ki te nan avyon yo, ki te nan machin yo, epi 2 avyon ateri sou pis la depi a inè di maten, minwi e pral nan inè di maten, selon sa chèn televizyon an bay. Epi, se ajan DEA ki genlè te vin chèche prezidan an, prezidan genlè pa dakò, epi nèg yo genlè egzekite prezidan an. Alright? Donk sa se pa mwen menm kap voye moute, epa ni konse'm se yon chèn de televizyon ki bay selon premye enfòmasyon ke mwen gen. Sa vle di ke prezidan genlè pa dakò pou nèg arete'l pou dwòg, pa dakò pou bagay prezidan genlè pa dakò.